pèmèt ke fanm nan jwi dwa l antan ke sitwayèn a part entière, pa sitwayèn de seconde zone, men sitwayèn a part entière, a konpetans zegal, yo konn priyorize yon fanm, se jis pou yo kapab, pou yo kapab fè de bagay, pou yo ankouraje jèn fi yo pou yo ale lekòl, pou yo fòme yo, pou yo kapab. li ap pran tout responsabilite tradisyonèl ke yo ba li a, epi an plis de sa, el twouv le tan pou l al lekòl pou l se yon pwofesyonèl a part entière. Donk mwen panse ke mwen ankò dan le tan, donk mèsi bokou pou tout moun ki t ap swiv mwen, m ap retounen pou reponn a kesyon yo avèk plezi. Mèsi bokou.

De eleman ki ap brase bil fanm yo nan sosyete a. E li site de zatik, tankou atik 16 ki nan avan pwojè nouvèl konstitisyon. Evidaman, Maitre Bonajean genyen de vèsyon ki an sikilasyon. Sa ka rive ke atik 16 ke Mèt Bonajean site nan dezyèm vèsyon an, se pa li menm ki nan premyè vèsyon an, pou moun ki ape gade, wi, sa ka rive ke yo diferan. Pa egzanp, atik 93 la, Mwen kwè ke nan ansyèn vèsyon an se 92 ke li ye. Sa ki gen a wè avèk pwoteksyon sitwayen yo. Donk si sa, sa vle di ke moun ki genyen dokiman an gen dwa toujou, kòm mèt la li menm lè l fin site atik yo, li di sa ki anndan yo, donk li oryante w pou ke w kapab jwenn sa ki, si se ansyèn vèsyon ki nan men w, w ap kapab pi byen sitiye w parapò a sa ke l ap di. Mèt lan, Mèt Monas Jean te fè eta de atik 16 la, ke nou t ap di talè a, ki garanti prensip de parite, keseswa nan administrasyon piblik la e nan pòs politik yo tou. Li pale de atikl 20 sou kesyon pwoteksyon fanmi e li pale tou de atikl 64 ki garanti egalite kondisyon travay ak salè pou kèlkeswa sèks. Epi, dènye atik ke l site se atikl 93 ki nan avan pwojè nouvèl konstitisyon. Men li enpòtan pou n raple tou ke atik 16 e atik 20 an, Mèt la eksplike ke yo te chita sou konvansyon LONU an ki pale de eliminasyon tout fòm diskriminasyon sou fanm epi konvansyon OEA ke Ayiti li menm li ratifye. E nap bay lapawòl trè rapidman a minis kondisyon fanm nan, ki pral entèveni sou 2 nivo. Premye nivo a, nou te di w sa deja an entwodiksyon, kòm jodi 28 me, jodi vandredi 28 me 2021 an se jounen entènasyonal aksyon sante fanm, minis lan ap gen pou l fè le pwen sou sa e toutswit aprè minis lan ap rantre nan tèm ke n ap debat jodi a ki se entegrasyon de la fam e l ap gen 10 minit pou chak entèvansyon sila yo.
Ah, mwen salye tout moun ki nan sal la, patikilyèman Mèt Monal Jean, ki se manm CCI a, ki fè yon gwo travay nan nivo e sa a. Ap salye tout e fanm ak gason nan peyi a. Donk se yon privilèj pou mwen menm jodi a pou m pran lapawòl nan kad deba sa a, men avan m kòmanse entèvansyon m nan, sou tèm k ap devlope jodi a ki se entegrasyon enterè fanm yo nan nouvo konstitisyon an oubyen nan pwojè sa avan pwojè sa ki epwal la, pèmèt mwen pran yon ti tan Pou m adrese de mo pou fanm ayisyèn yo, sitou sila yo ki nan sitiyasyon vilnerab nan okazyon selebrasyon Jounen Entènasyonal Aksyon pou Sante Fanm chak 28 me. Medam, Mesye, depi 1987, nan senkyèm reyinyon entènasyonal sou sante fanm nan peyi Kosta Rika, Tout patisipant, patisipan, yo te mete yo dakò pou kreye jounen sa a. Nan moman kreyasyon jounen sa a, medam avangad yo t ap reflechi sou kòman fanm yo pral fè fas ak defi, ki gen rapò ak sante yo nan kontèks kote peyi oksidantal yo te lanse yo nan yon pwosesis de privatizasyon e neyoliberalis ki ta pwal touche plizyè domèn tankou politik, ekonomik ak sosyal. Nan kontèks sa, Leta peyi Amerik Latin yo ta pral redui bidjè l nan sèvis y ap bay popilasyon yo, privatize antrepriz ak sèvis piblik yo. Tout aksyon sa yo ta pral akselere pwoblèm moun ki genyen deja plis pwoblèm ekonomik ki se fanm yo. Kòm fanm fè pati kategori sosyal ki pi pòv yo, se yo menm ki touche plis sou gwo desizyon sa yo. Ane pase, nou te mete aksan sou sante fanm k ap viv avèk yon andikap nan kontèks Covid 19 la. Ane sa a, menm jan a ane pase a, peyi a viv peyi a ap viv menm kalite difikilte sou pandemi a. Kriz sanitè a gen gwo konsekans sou lavi medam yo, kote pi fò nan yo se nan lari a y ap chache lavi pou fanmi yo. Anplis, faktori yo kote ke gen anpil fanm k ap travay nan yo e nou konnen anndan faktori yo se kote ki fèmen, nan mache yo, elatriye. Nan okazyon jounen entènasyonal aksyon pou sante fanm, nan moman kote ka kowonaviris yo ap ogmante nan peyi a, n ap mande medam yo pran anpil, anpil prekosyon paske se yo ki la pou pran swen tout moun anndan kay la, si yo malad, sa a pral vin pi grav. Li enpòtan pou medam yo aplike tout mezi baryè yo. Se sèl mwayen pou yo pa trape viris ki brital sa a anpil pase fwa dènye a. M ap di nou tout moun, fanm kon gason, mete mas nou, lave men nou tanzantan Respekte distans sosyal la ki se yon mèt senkant. Pa bay akolad. An nou kite abitid sa yo nou genyen. Se vre Ayisyen abitye avèk sa anpil men pa bay akolad. Pa bobo moun. Non pa fè sa ankò menm. Bay lanmen de mwenzanmwen. Pa fè sa. M ap mande tout sosyete a fè menm jès la tou. Paske anndan sosyete sa a, pa gen anpil moun ladan. Se de sèl moun ki gen ladan, se fanm ak gason. Youn pwoteje lòt. Youn veye sou lòt. Minis kondisyon fanm ak dwa fanm ap kontinye fè pledwaye bò kote patnè li yo, sektè prive kou piblik, pou entegre enterè estratejik fanm yo nan politik, plan pwogram ak pwojè ki lakay yo. Ankò yon fwa, fanm ak gason nan peyi Dayiti, souple! Rete vijilan. Pa lage kò nou. Respekte mezi baryè yo e fanm yo an patikilye paske nou bezwen nou peyi a bezwen nou peyi pa konn viv san moun ladan li mèsi bokou. Kounya la map rantre nan vif sijè nou gen jodi an ki se entegrasyon, enterè fanm. nan nouvo konstitisyon an. M ka poze kesyon sa a, Poukisa li enpòtan pou entegre fanm yo nan pwojè nouvèl konstitisyon an? Avan m kòmanse, m ap mande nou sa yon fanm ye. Petèt moun ka jwenn sa dwòl pou nou mande sa yon fanm ye. Mèt Monda Jan te reponn talè, li pa t menm konnen si m ta pral poze kesyon sa a, Yon fanm s on moun. E si nou ta mande sa yon gason ye, menm repons la ap vin ankò, Yon gason se yon moun. E mentenan, vin gen de konsèp. ki vin rantre nan jwèt la nan kesyon fanm ak gason, yo rele premye a janr e dezyèm nan n ap konsidere jodi a se sèks. Pou sèks la se yon konstriksyon biyolojik. A vle di ke se yon kondisyon fanm ak gason jwenn ladan li ki ine, a vle di ou fèt fanm oubyen ou fèt gason. Malgre nou pa vle rantre nan twòp koze avèk transseksyalite yo, kote fanm vin tounen gason, gason ka vin tounen fanm kounya la a. E se pou sa menm ki fè ke yo vin mete an kestyon kesyon konbyen sèks ki genyen, èske se 2 oubyen èske gen plizyè. Nou pa p rantre la jodi a. Mentenan nou pran janr lan. Sa genre lan ye genre G-E-N-R-E Lè nou te lekòl yo te di gen 2 genre Le genre masculin et le genre féminin Jodi a nou pral pale w lè nou menm kòm fanm k ap travay nan mouvman fanm nan Nou pale w de genre lan se yon konstriksyon sosyal Sa vle di se sosyete a ki vin mete limit met mete baryè vin defini wòl nan sosyete a pou di me wòl fanm me wòl gason. E gen de wòl. Wòl la gen premye wòl la se yon wòl de pwodiksyon, depi w tande pwodiksyon gen zafè lajan, kreye richès, etsetera. Donk sa vle di ke wòl sa yo mete pou gason yo. Se gason yo ki gen dwa pwodwi la e ki fè richès. Se gason ki gen dwa gen lajan, se gason ki gen dwa gen sesi, se gason ki gen dwa gen sela, epi fanm yo menm chita la pou yo tann yon gason vin pran yo, mete yo anndan yon fanmiy, mete yo anndan kay, epi pou yo kontinye avèk kesyon fanmiy lan. Mentenan fanm, wòl yo sosyete a bay, pase nou di yo se yon konstriksyon sosyal, se sosyete a ki mete l, wòl fanm yo bay fanm yo se yon wòl repwodiksyon. Fanm yo dwe chita lakay, Fè pitit, alò nou sot di w gason an ki gen tout byen yo vin pran w fanm, mete nan kay, pou fanm nan fè pitit, pou w lave, pou w pase, pou w fè manje, etsetera. Se yo ki mèt kay, se yo ki sesi, se yo ki sela. Donk gason an al travay deyò, wou fanm ret lakay ou pa gen dwa travay, E tou se n ap di ke se yon sòt de diskriminasyon ke Mèt Mona Jean sot pale nan kesyon de atik yo ki genyen e CEDEF la ki se Konvansyon pou elimine tout fòm diskriminasyon alega dè fanm ke peyi Dayiti ratifye. Donk, puiske peyi Dayiti ratifye li vin anwo tout lwa ke nou genyen yo anndan peyi a, donk ki kont sa, donk nou vin rantre nan yon sòt de diskriminasyon kote ke fanm yo se anndan kay pou yo rete, pou yo repwodui, pou fè pitit, repwodui e moun yo anndan peyi a, donk se rete lakay, okipe de edikasyon timoun, e fè kay, eksetera. E m ap di nan diskriminasyon an, e nan fot ke yo fè tou, Si gason ap travay deyò li pote lajan vini nan lajan li pote vini an se pa lajan fi a se lajan pou okipe kay la ki pou okipe timoun e ki pou okipe mesye a tou men fi la li menm li pa gen latitid si l vle achte yon poud si l vle achte yon pafen pou l mete se gou sa ke l genyen li pa gen latitid sa yo e nou te vin tann Jis 1982, avèk lè ke nou gen yon dekrè ki te revize stati fanm marye yo, kote ke fanm yo ka este an jistis, kounye a la, fanm yo ka fè komès, etsetera, lè nou wè fanm anpil fanm nan lari ap fè komès la, se pa t lontan, se aprè 1982 ke nou vin gen koze sa yo. Se depi la ki fè ke nou pa ka, nou pa, gen yon seri de dwa ke yo retire nan men nou. E se konsa ke. fanm atravè lòt peyi, pa egzanp ann Ewòp e ann Amerik, te fè mouvman pou ke dwa yo respekte e ke yo gen tout dwa yo pou yo travay. E se konsa ke se an 1977 Nasyonzini pran yon rezolisyon pou ban nou dwa nou yo. Pou alò pou nou reflechi e se sa ki fè gen 8 mas ki se jounen entènasyonal dwa fanm yo. E se pou nou. Alò 8 mas pa pa jounen entènasyonal fèt fanm, paske fanm pa fèt 8 mas, men se jounen entènasyonal dwa fanm yo pou dwa pou fanm yo travay sou dwa yo. E ki dwa ke fanm yo menm t al revandike ap revandike, se dwa pou ke si y ap travay, y ap fè menm travay ak gason pou yo touche menm lajan e ke tou pou yo gen latitid patisipe nan kesyon peyi yo, nan kesyon nan pran desizyon k ap gen nan nivo peyi yo. Donk se sa ki fè ke fanm yo nan batay. Alò an Ayiti, yo pa t konn mete timoun lekòl. Men te gen kèk moun nan peyi a kanmenm ki te wè nesesite pou yo voye tifi yo lekòl kanmenm, yo voye yo lekòl aletranje. E nan mouvman aletranje a, se la medam yo pran, alò nou rele medam sa yo les pionnières, ki pran tout dispozisyon. pou yo retounen nan peyi yo. Se konsa medam yo retounen an 1934 e yo kreye premye òganizasyon fanm yo ki te rele Ligue Féminine d'Action Sociale. E se la mouvman kòmanse. Medam yo goumen, medam yo goumen, medam yo goumen e avèk monte, donk an 1950, Donk, medam yo nan goumen, yo resevwa, nan konstitisyon 1950 lan, dwa pou yo vote pou lapremyè fwa. E se konsa medam yo vin vote nan, an 1957, e se la prezidan Jean Claude, alo François Duvalier vin monte sou pouvwa a, e kounye a la represyon kòmanse ba fanm yo, fanm yo egzile, yo vyole yo, yo tiye yo, e gen anpil fanm tou ki pran, ki sove nan kad sa, k al peri nan prizon. e ki sove nan kad sa a. E se konsa, an 1934 medam yo, e, e, e, nou di nou te retounen, men yo te oblije ale ankò, e se konsa, aprè, e, e, e, la chute des Duvalier, medam yo soti nan twa, nan lari. E se sa k fè nou gen jounen nasyonal mouvman fanm ayisyen yo ki se 3 avril 1986 medam yo soti nan lari e yo vin ba yo dwa sa an 96 kote ke vin gen jounen nasyonal sa a sou kesyon dwa fanm yo e lit la pa kontinye se konsa medam yo goumen medam yo goumen an 88 vin genyen e ministè kondisyon feminin ki vin kreye Alò, li te yon sekreteri deta avan, men yo vin mete l ministè. Men medam sa yo kontinye ap travay. Nou ka pran latitid maten pou nou site de gwo fanm ke mwen menm, pa egzanp, mwen te travay avèk yo ki konnen nan mouvan ki travay nan mouvman sa ki te minis kondisyon fanm. Se madam Adeline Chancy avèk madam Marie Laurence Jocelyn Lassaigne. Medam sa yo goumen e ke y al nan devan paleman an pou ke nan konstitisyon amande a pou yo te ensere Atik 17 pwen 1 an anndan konstitisyon. Se pa konsa l rete fè l. Se goumen nou goumen pou y al mete atik 17 pwen 1 anndan konstitisyon an ki mande kota 30 pousan pou fanm yo. E kota sa a pa janm aplike. Li pa janm aplike paske nan dènyè lejislati yo ki sot pase an 1900, ki senkantyèm lejislati a ki sot pase la, Sena, Au Sénat, alors, le Sénat de la République, te gen 30 moun ladan li, 30 senatè, te gen sèlman yon grenn fanm. E nan Chanm Depite a ki te genyen 118 depite, paske gen yon sikonskripsyon ki pa te janm gen eleksyon ladan li, genyen 3 fanm sèlman. Malgre ke anndan konstitisyon an, Nou genyen atik 17.1 an ki te di ke pou ke medam yo kota respekte. Li pa respekte. Sa vle di ke batay fanm yo son batay kontinyèl. Batay fanm yo son batay chak jou. E si nou kanpe, nou pa ladan l. Se konsa mwen menm mwen vini kòm minis kondisyon fanm nan mas 2000, 2000 e. 2020, e se konsa ke nan 8 mas ki te genyen nan palè nasyonal, prezidan peyi a, Son Ekselans Jovenel Moïse te di ke fò gen pòs rezève pou fanm yo ka rantre sitou anndan palman an nan peyi a. E depi lè sa nou pa sispann goumen pou nou wè ki jan ke pou nou fè entegrasyon fanm yo kòm ministè ki responsab entegrasyon fanm yo. Gen moun ki konprann ministè kondisyon fanm se ministè fanm yo, ministè kondisyon fanm pa ministè fanm yo. Ministè kondisyon fanm se yon ministè ki la pou fè pwomosyon e defans dè dwa dè fanm se e se pou sa ki fè yo rele ministè kondisyon fanm kap travay sou kondisyon fanm avèk e dwa fanm pou nou fè e rèspèkte e pwomo e pwomouvwa e e lè dwa dè fanm. Se pou sa ki fè ke an 2014 ministè a pran. yon plan degalite òm fam ke Mèt Mona sot pale de li e nou konsidere 6 oryantasyon anndan plan sa. Premyè oryantasyon se jistis ekitab, kalite jistis ki pou genyen pou ni fanm ni gason anndan peyi a. Dezyèm nan se nan kesyon edikasyon pou ke stereyotip ki nan edikasyon yo vole gagè paske pou gen edikasyon ki fèt menm jan avèk ti fi avèk ti gason pou pa gen kesyon de disparite ki genyen antre kòmsi gason se moun ki siperyè e fanm yo se moun ki enferyè e nan kesyon gason siperyè fanm enferyè sa nou kapab konsidere yo di w konsa ke fanm lefèt se moun ki gen emosyon ki aji sou emosyon e se sa ki fè ke chak fwa yo wè nou vle al okipe de pòs yo pè Yo pa vle nou pase fanm pa ka fè sesi fanm pa ka fè sela fanm sitire a dwat paske se la ki gen kè a e se emosyon fanm renmen kriye nou menm nap kriye jis nou pa konnen toutan kriye vini men lè pou nou kanpe regle koze nou kanpe defann peyi nou nap kanpe pou nou defann.